Hello guys kòman nou ye deja byenvini nan BI Detid.
Behind the Trades se pa jis trading. Ant analiz teknik ak analiz fondamantal kiyès nan 2 tip analiz sa yo ou panse ki drive reyèlman mache finansye a? Ou deja wè de kisa m pral pale? Senp ti kesyon sa ou wè m poze w la la

Nan mache finansye a, sèlman poze tèt ou kesyon sa, Poukisa yon moun tankou Donald Trump oblije ap goumen avèk Bank Santral pou soti de chif ki favorab pa rapò avèk enflasyon an? Poukisa La Turki, La Polòy yo antre nan vann lò pou yo kapab soutni monè nasyonal yo a pa rapò avèk enflasyon an? Haa, ou wè kote m vle vini? Ebyen kite m di w, analiz fondamantal se pi gwo zouti yon trader kapab itilize pou ke ou kapab fè prediksyon pri aksyon nan kèlkeswa mache finansye a. Yon trader ki deside itilize tip de analiz sa a, se yon trader ki kondane, ki oblije pou l pote yon atansyon soutni avèk chif ki ap soti, nan endikatè ekonomik yo. Li oblije li nouvèl ki ap soti nan finans, ekonomi, elatriye. Li oblije konnen nan ki anviwònman jewopolitik li ye. Majorite tyodanm ke m konnen t ap prepare yo nan dimanch pou yo al achte lò. Men m te di yo, Atansyon! Atansyon! Done ekonomik mwen gen nan men m yo, pa mete m konfòtab ase malgre mwen nan yon risk òf pou mwen al achte lò. E ki sa ki te pase? Egzakteman, nan dimanch sa a, lò chute plis pase 300 pwen. Metenan, passons au chat. Yes guys, um, jan m sot di l talè a, nou ap pase sou sou chart la. Sa nou ap gade la se egzakteman GC, Gold Futures. Se li menm majorite fwa mwen trade. Se li menm mwen trade. Mwen pa pral di yon pakèt bagay. Mwen pral li trè bref. Men anvan tou, fòk mwen di nou ke depi depi 2024 e menm avan sa, gen Federal Reserve ki gen yon politik Kote ke yo anvi, yo vle desann to enterè a. Yon to enterè, evidamman, ki te avwazine ozanviwon de 5 pwen 5 pousan. Yo te twouve yo nan obligasyon pou ke yo desann li. Men kounye a, ki di rediksyon to enterè, li tou enplike tou wap jwenn yon goal ki plis atiran yon goal ki bullish. Se rezon sa ki fè ke lè wap gade goal nan big time frame, nan higher time frame, wap wè ke ou wè yon goal ki bullish. Gen yon sitiyasyon ki pral chanje done yo nan men goal. Bagay sa li menm li rive se te an janvye. Si nou prale, si nan prale to enterè yo, nap wè ke an novembre, To enterè a li menm li te 4 pousan e an desanm li vin desann de zewo pwen 25 pwen, li vin 3 pwen 75 pousan. An janvye, ti bonòm yo rele Jerome Powell la li pral deside pou li kenbe to enterè a stab. Sa vle di li pa moute li pa desann. Ki sa nou pral wè ki rive an janvye? Genyen de senaryo ki ka rive nan to enterè a ki pa vrèman favorab avèk gold. Se lè to enterè a li menm li rete stab, oudimwens to enterè a li moute. Pa bliye, m ap repete ankò, ou pa ka sèvi sèlman a to enterè pou ke ou detèmine on bias nan mache a, oubyen sou goal. Ok? Pou n pa di m te di sa. Ebyen, an janvye, nou pral jwenn, nou pral jwenn nèg yo ki kenbe to enterè a stab. Kòm m te di ou ke lè ou kenbe to enterè a stab, li pa vrèman favorab avèk goal. Nou pral wè la, goal pral fè pi gwo retrasman l, li pral fè pi gwo retrasman l pou ane a. Li pral fè pi gwo retrasman l pou ane a. Retrasman ke li pa janm, li pa janm fè an tèm de volim, byen sur, an tèm de volim. Retrasman ke li pa janm fè. E pi, an fevriye, ki se, se te 28 fevriye, to enterè pou mwa fevriye a, li pral, li pral soti ankò. To enterè a pral soti, men se nan menm dat sa tou, e. ti mesye etazini yo pral pral deside atake iran m pa ka di eske yo te chwazi tou yo te chwazi dat la entansyonèlman men bizarman se menm jou a an fevriye nap jwenn pawòl ankò ki deside li kenbe tou enterè a stab janm sot dil talè a lè tou enterè a li yon ti jan stab li pa vrèman bon pou pou gol epi Dan laprèmidi nou pral jwenn nou pral jwenn e mond lan ki toumante kote ke tout moun ap pale Etazini atake Iran bagay sa yo. Tout moun kòmanse oubyen tout trader kòmanse ap prepare yo nan dimanch pou yo al achte pou yo al achte lò. Men, gen plizyè bagay ki fè mwen menm mwen pa achte lò. Deja, mwen te gentan panse ke gold te surevalue, li gentan rive twò wo. Dezyèmman, nou gen yon to enterè ki stab janvye epi fevriye. Lòt enfòmasyon ki enpòtan ki soti, nou pral jwenn la Turquie e la Pologne. ki pral kòmanse vann lò an mas. Sèlman la Turquie, li pral vann anviwon 60 tòn dò. Men kounye a, si n ap fè yon ti ekonomi, moun ki gen chans fè nouvo segondè yo, sètènman y ap pale nou de la lwa de lòf e de la demand. Lè w nan yon mache kote ke gen anpil òf e gen mwens demand, otomatikman ou ap jwenn yon pri ki ap bese. Pri pwodui a li menm, li ap bese. Donk, an rezon de tout sa m sot di nou la yo, to enterè ki stab, yon gold ki sirevalye, e La Turquie, La Polòn ki ap vann lò an mas,

US Ten Why yo genyen korelasyon ki negatif? Ebyen, lè m konpile tout done sa yo, m di, olye mwen al achte, mwen pito rete andeyò de mache a, mwen ap konstate ki sa ki ap pase. E finalman, nou pral jwenn yon pakèt chedò ki boule akawont yo nan chache acha a, chache acha a, sepandan yo t ap inyore kontèks makwoekonomi an. Gras avèk analiz fondamantal mwen, metriz done makwoekonomik yo, nou kapab wè ke 27 fevriye ki sot pase a la, li t ap evite m pran yon pèt. E se pa premye fwa sa ap fèt. Se yon fason pou m di nou, pi gwo zouti ou kapab itilize pou w analize mache a, se analiz fondamantal li ye. Bon la fanmi, se te yon plezi pou m te avèk nou. Nou ap kwaze nan yon lòt videyo. Tchaw! E pa bliye abone avèk BIDTrade sou tout platfòm.